Nou sonje. Nou sonje.
Nou sonje!
Ki sa nou sonje?
Nou sonje se ak zam zansèt nou te rache libète yo anba kolon franse. Kantite Ayisyen ki mouri nan batay pou libète ak byennèt. Kantite masak grandon fè sou peyizan toupatou nan peyi a. Nou sonje kantite jounalis ki tonbe pou konviksyon yo. Wi nou sonje valè masak boujwa ak Leta sanginè fè sou moun nan katye popilè yo. Nou sonje se yon emisyon k ap mete limyè sou yon seri dat istorik ki make lavi pèp ayisyen an, ki chita sou yon seri evènman enpòtan ki charye yon ansanm valè senbolik, ideyolojik, men sitou politik nan listwa pèp ayisyen an. Pèp ayisyen nou pap dòmi bliye mannigans fòs fè nwa yo reyalize ki mennen nou la a. Toujou sonje pou n siveye emisyon Nou Sonje sou paj Facebook ak chanèl YouTube Radyo Rezistans lan.
Oditè, oditris, entènot Radyo Rezistans, gwo bonswa pou nou tout. S on plezi pou n antre lakay ou pote emisyon Nou Sonje pou ou. Emisyon Nou Sonje, jan nou konnen li, se yon emisyon k ap mete limyè sou yon seri dat istorik, yon seri evenman enpòtan nan istwa peyi a, ke nou pa gen dwa bliye. Donk, pou reyalize emisyon jodi a, nou gen nou gen Exuma Emmanuel, Eduardo Ilima Edouard dèyè kamera, e Osmond Louis nan mikwo a pou sèvi w. Jounen jodi a, nou pral reflechi sou yon dat eksememan enpòtan nan istwa peyi a, ki se 7 fevriye. 7 fevriye, nou konnen ki sa 7 fevriye peze kòm pwa nan balans istwa peyi a, pa rapò a Ebyen, enpòtans dat sa genyen pou nou. Donk, nou pral resevwa yon envite nan kad emisyon jodi a, e envite sa, se Mesye Makatu Fils-Aimé, li se yonn nan moun ki te temwen de ansanm mouvman sa yo, men tou ki te kòm aktè nan mitan mouvman sa, e se avèk li nou pral gen pou nou boukante lapawòl. Mesye Makatu, se yon plezi pou n resevwa w sou plato Rezistans lan jodi a. Kòman nou ye? Anben, nou anfòm, m salye w Rosemon, m salye Manno, m salye Eduardo, E m salye tout moun ki pwal swiv emisyon sa. Mwen se Macathur Fils Aimé, mwen se sekretè jeneral pati Rasin Kan Pèp la, men an menm tan tou mwen se yon militan Marxist depi trè jèn e m te patisipe, m te manm direksyon yon òganizasyon klandesten yo te rele An Avan ki se pa An Avan sa yo bay ladwat sa non, men se te yon lavan òganizasyon revolisyonè maksis-leninis ki t ap batay nan peyi a e ki te fòme anpil militan ki te alatèt yon seri de òganizasyon jounen jodi a ki jiska prezan òganizasyon popilè ki trè vivan, ki trè pwisan sou sèn nasyonal la. Donk m kontinye m komanse batay lontan e m ap kontinye batay jiskaske m ayibi. Trè trè sètènman donk kamarad alò nou konnen ebyen enpòtans sa genyen lè ke nou retounen sou dat sa yo pa rapò a sitiyasyon sosyete ayisyèn nan ap konnen jodi a. Donk jodi a n ap pale sou yon dat ekstrememan enpòtan men an nou eseye rafrechi memwa ebyen jenerasyon aktyèl lan sou Ebyen, dechoukay 7 fevriye 1986 lan, ki sa, m te kapab di w, ki enpòtans, ki sa dat sa, ebyen, pote nan istwa peyi Dayiti jounen jodi an pou nou ka. Bon, premyèman, fò nou di ke 7 fevriye, se pa yon lwa kale, se pa yon jou li rete konsa epi enperyalis ameriken ansanm avèk tèt legliz, avèk yerachi legliz katolik la sitou, avèk klas dominant yo, anbake Jean Claude avèk tout madanm li, avèk tout pitit, tout rès fanmi li, e voye li a letranje, se voye li an egzil. Se yon batay ki la lontan depi debi François, depi lè François Duvalier kòmanse louvri zèl li pou montre ke anfèt li ap tabli yon diktakti feròs anndan peyi a, kote depi an 1957, dayè depi jan li te eli a, se te yon chwa. e enperyalis ameriken nou te pa jounen jodi a men ki ap mete e prezidan nan peyi a ak desen prezidan se te yon chwa e enperyalis ameriken te fè e fas a dejwa paske yo te yon ti jan pa fè lwi dejwa konfyans paske misye te yon jèn agwonòm ki te etidye an ewòp eksetera ki te genyen yon politik e di fè politik endistriyèl alò ke fòs la divalye Yo te abitye a misye kòm doktè ki te menm al etidye Ozetazini e ki menm an menm tan te patisipe nan lit kont pyan, eksetera. Donk yo te fè misye plis konfyans. E jan e François Duvalier li menm li te pran pòz enbete li, lè l ap pale ou fè prèske pa ka gade moun nan je e yo panse ke misye se te Yon jwèt misye ta pral ye e se lame dayiti ki mete François Duvalier prezidan sou demand enperyalis ameriken e deja anvan Jean Claude anvan François te monte gon eleman ki te enpòtan se sa yo te rele vèp bèlè kote Jeneral Kebreau te masakre tout patizan Fignolé ki te sou Bèlè etc. Donk Jean François Duvalier monte nan San e li mennen 29 an avèk tout pitit li nan San. Donk depi kòmansman Duvalier, depi lè li te vin dabò misye te vin rele tèt li prezidan a vi, depi jan li te kòmanse ap enstitye makout anndan peyi a, Te toujou genyen batay kont diktati François Duvalier a. E donk te genyen e nou pa ka nye listwa a, te genyen anpil mouvman dwat ki te ap batay kont François Duvalier e te gen anpil lagoch tou ki te ap batay sou e nan direksyon pou efektivman gade kòman yo te ka voye diktati sa ale. Donk e dayè an avan, bon an avan wi, e maksis la gen yon tèks li rele trèzyèm envazyon, trèzyèm echèk pou montre ke trè sa fè trèzyèm envazyon e e lako ladwat fè pou gade kòman yo te ka deboulonnen e e François Duvalier men tout e e e envazyon sa yo echwe Paske ladwat li toujou konte sou enperyalis ameriken pou voye Divalye ale alò ke Divalye se te nanm dane enperyalis la nan moman kote mouvman revolisyonè a te fò dan lemonn antye. Te gen prèske yon tyè limanite ki te deja pale de sosyalism ou byen ki te deja rele tèt yo peyi sosyalis e ke Divalye avèk Trujillo eksetera nan bò isit la. Te genyen Batista nan Kiba, nan tout Amerik Latin nan, nan tout Karayib la, donk se te diktati fewòs. Donk fò nou pa retire François Duvalier nan kontèks epòk sa a kòm diktatè antikominis ki sou obedyans cia ap mete sa l ap fè nan peyi a. Donk Mwen di tout evazyon sa yo yo echwe paske la dwat toujou kwe sou ameriken piske yo pa genyen otonomi pou yo fè sa yo vle fè a pou yo anvayi peyi a sa yo te rele evazyon an menm tan yo planifye evazyon avek CIA e an menm tan se CIA menm ki toujou kraze sa yo fè a. M ap ba w ti egzanp tou piti gen yon evazyon jeneral kantav te fè. Li pandan l soti an Repiblik Dominikèn, li gentan menm ap mache Wanament eksetera. Epi lè bal yo fini, lè yo ouvri kès bal pou y al chaje fizi yo eksetera, lè yo gade nimewo, kalib bal ki nan kès la avèk kalib fizi yo a, se de bagay diferan. Li di se Rue Dede yo oblije retounen. Sa vle di ke tout tan se pyeje yo pyeje yo. Men an menm tou Lagoch te ap batay tou. E nou pa ka pa sonje PUCH, Pati Inifye Kominis Ayisyen, ki yo menm te mete yon geriya, premye geriya ki te fèt e petèt sèl geriya jiska prezan mouvman revolisyonè anndan peyi a nan ane 69, ki te kòmanse ap tabli anndan peyi a sou lòd, anfèt ak konkou seya, ak konkou lame ki te prèske. Enfekte avèk makout, avèk makout yo, yo kraze nan ze mouvman geriya sa a, mouvman puch la. E apre sa, vin genyen, nou pa konn, lagòch pa, lagòch pa, pa, pa, pa kwaze lèbra. E nou chanje taktik. Nou ta prale, nou genyen pou nou rive sou yon kesyon konsa. Donk sa k enpòtan nan kesyon ke w eseye, w ap eseye reponn la, se ke nou wè koneksyon, ebyen 7 fevriye an avèk. Ebyen lòt peyi nan rejyon an ki yo menm tou ebyen t ap eksperimante diktati fewòs ke nou menm nou t ap viv bò isi an avèk François Duvalier e avèk François e Jean-Claude Duvalier. Donk nou kwè li nou t ap vin a kesyon sa ke m ap fè swit kòm mò deja sou li an ki se wòl ebyen mouvman mas popilè an avèk lagòch an jeneral an Ayiti te jwe nan dechoukay 7 fevriye 1986 la. Wi, donk se pou nou fè vit pou montre ke apre e yo fin kraze e mouvman e puch la, geriya puch la, nou menm lagoch revolisyonè nou chanje taktik e nou te koumanse ap fè sa Mao Tse Tung te rele a tankou pwason nan dlo e se konsa nou te e e òganize e nou menm an avan e te gen lòt òganizasyon revolisyonè tou tankou Pati Travayè Ayisyen, pta. Gen lòt mouvman revolisyoner tou ki tape batay e nan e nan mouvman nan moman sa. Pou m pale de sa m konnen, m ap di nou menm e e ki te en avan, nou te anndan e e peyi a nan diferan e e e kote anndan peyi a, sitou nan milye peyizan yo, kote nou t ap mennen lit kont fòs wa e kont diktati Divalye a. Nou pa ka nye e nou pa fè pou nou raple tou wòl teyoloji liberasyon nan moman sa a e pou nou konprann wòl yon fraksyon anndan legliz la, sitou legliz katolik ki te genyen yon lòt lekti labib kote yo te di se pa pou nou mouri pòv. Pou n al viv rich anlè, nan syèl, men se pou nou viv byen, pou nou kwa ale byen. E kanmarad ki te nan ki te nan vizyon teyoloji liberasyon an te ede anpil mouvman revolisyonè a nan lit anti Divalye a. Donk ki fè ke genyen anpil moun ki di ke legliz katolik voye Duvalier ale nou menm nou di ke nou pa ka nye wòl legliz katolik men se pou nou sitou ensiste sou fraksyon militan anndan legliz katolik ki te dayè koupe fache avèk yerachi legliz katolik la paske dayè youn nan pi gwo makout ki te nan peyi a te Monseyè Ligonde ki te achevèk Dayiti donk nou pa ka di ke se legliz katolik ki te voye Duvalier ale donk Genyen yon faksyon anndan legliz la e se faksyon sa a ki te jwe gwo wòl sa a e ki te menm mete Radyo Solèy kanpe. Dayè, ti yeyachi legliz la te mennen kont batay kont Radyo Solèy, men te gen yon rezistans ki te fèt kanmenm ki fè ke Radyo Solèy jwe wòl li jwe jounen jodi a jiskaske 7 fevriye yo vin rele Site Simòn site yo vin retire non site Simòn nan yo vin rele site Solèy eksetera pou an souvni de wòl ke radyo Solèy jwe men se pa legliz katolik answa se te yon fraksyon anndan legliz la donk yo jis m fè sa se tou pou montre ke sa k pase 7 fevriye a se te yon gwo lit yon lit men longè ki te kòmanse depi kòmansman François Duvalier e ki vin rive jous 7 fevriye voye e Jean Claude Duvalier ale Donk, se enpòtans sa a pou nou bay travay souri, travay foumi ki fèt yo pou montre ke batay nou gen pou nou mennen yo se pa yon sèl fwa, yon sèl jou l ap rive. Paske fò nou fè diferans antre renmen genyen lagè avèk pèdi batay. Donk, anfan fwa nou pèdi batay, men lagè a nou pa ko pèdi l e sa k pase 7 fevriye a se yon prèv ke Deja nou mennen yon premye manch anndan lagè kont klas dominant la. Tout a fè, donk nou ta kapab, alò, jan anpil moun jeneralman abitye di li, lè apre fè referans a 1803, yo toujou di 1803 a se aboutisman de yon long lit e sou anviwon 12 lane de konba, e nou ta kapab di 7 fevriye a, si nou konprann destriksyon ke w, deskripsyon ke w fè nan apwòch ou yo la, se ke 7 fevriye a ta kapab yon aboutisman de yon mouvans sosyal, ou ta kapab di pandan yon sèten peryòd, e ki pral debou, yon sèten peryòd ki pral debouche a 7 fevriye a. Donk, nou menm nou kwè Jodi a, gen nesesite pou ke nou non sèlman rafrechi memwa nou sou dat sa, men tou, gade ki rezilta, ki rezilta, ebyen, ebyen, e rezilta dechoukay diktati makout Duvalier an, jounen jodi a, ki rezilta jodi a, apre 38 lane, jou kwa. Wi. Donk, fò m ta di, premye m ta fè yon ti rapèl tou piti, 7 e, 1991 pa yon jenerasyon spontane. Te gen tout batay ki te deja koumanse avèk Makandal, Etc donk se pou montre w ke batay yo yo genyen yon pwosesis yo genyen yon chimen ke y ap fè e ofiramezi ke y ap grandi y ap konprann tèt yo ap genyen plis disiplin ap genyen plis konpreyansyon e nan lit la donk ki ban nou 1791 ki vin bay 1804 e menm jan m te di tou ki bay 7 fevriye 1886 e sa k pase jounen jodi a Pou youn nan premye gwo rezilta ki genyen, se ke anvan 7 fevriye 86, nou pa t ap fouti rete la a pou nou fè yon emisyon konsa. Se an kachèt, anba pay pou nou ta ye, pou efektivman, pou nou ta rive fè yon emisyon konsa, e pa gen anyen ki t ap fè ni non nou, ni figi nou parèt nan yon kamera. Pou nal pale sou kesyon dechoukaj 7 fevriye 81. Sa vle di ke youn nan premye rezilta ki genyen an, se pa yon kado klas dominan an fè nou, se pa yon kado okenn sektè legliz eksetera fè nou, se rezilta batay mas yo ki fè ke jounen jodi a nou genyen yon premye manch anndan yon premye manch nan viktwa a ki pèmèt nou genyen yon sèten posiblite pou nou devlope sa nou rele pou nou ale vè sa nou ta rele yon demokrasi popilè. Donk, jounen jodi a, genyen sa n ap pale de eleksyon eksetera men malerezman 7 fevriye 86, mwen panse genyen yon eleman enpòtan pou nou. te gen kont. Se ke pèp la batay anpil e lè klas domi, paske epòk anvan François Duvalier Cote d'Ivoire y ale, li enpòtan pou nou raple nou, moun yo se te yon lit anti enperyalis yo t ap mennen pandan yo t ap mennen yon lit anti Divalyeris. Se yon eleman ki trè enpòtan ideyolojikman paske moun yo te di nou se yon lòt kalite peyi yo bezwen. E anplè ke e mas popilè yo, anplè lit revolisyonè sa ap pran dan peyi a, fè ke e tèt legliz la, klas dominant la, enperyalis ameriken, yo òganize yo, yo bloke evolisyon e lit la, lè yon maten nou leve ou tande ke yo voye Jean Claude Duvalier ale, alò ke nou batay, se kòmsi nou travay e epi bourik travay epi chwal chwal galonnen donk nou batay anpil e kòm yo te genyen plis e mwayen nan men yo pase nou ki fè ke 7 fevriye yo pran l e yo vle mennen l kote y ap mennen l jounen jodi a dayè. Kiyès ki ranplase Jean Claude Duvalier lè nou leve? Se te CNG ak moun ki nan tèt li se te Jeneral Nanphy ki se pitit adoptif François Duvalier. Donk sa vle di ke se yon makout se afè ke se de militè makout avèk règ gala eksetera ki pran pouvwa a pou kontinye e lit la e an menm tan tou bay moun yon so kabrit puiske gen anpil moun ki di kounye a diktati fini etc peyi a libere donk e m kwè se nan nan nan e m kwè se nan pyèj sa ke nou pran tou wi ki fè lè moun yo vin tande peyi a libere etc Epi yo vin pa kenbe menm favè, yo pa kenbe menm agresivite ke yo te genyen nan lit la, ki fè ke yo vin chanje taktik e yo vin tonbe, yo vin panse ke peyi a tonbe nan demokrasi e nou pran nan pyèj demokrasi boujwa kote yo ap pale de eleksyon, de palman, etc. E anfèt ki fè moun yo. tonbe nan yon sòt de demokrasi antre giyimè liberal ki mennen nou konnen nou mennen jounen jodi a. Donk yo vle fè nou kwè ke demokrasi a se eleksyon, yo vle fè nou kwè demokrasi a se mennen peyi a e chanje gouvènman chak 8, chak 4 an, chak 5 an eksetera. E yon lòt eleman ki enpòtan tou nou dwe soulinye se konstitisyon 1987 la. Nou panse ki se youn nan viktwa tou e lit la te mennen, menm lè konstitisyon sa a, yo di Antwàn Simon te di sa, nou pa konn si se vre, li te di bayonèt se papye, e e konstitisyon se papye, bayonèt se fè. E efektivman, yo fè konstitisyon 87 la, e chak pouvwa ki rive, yo sèvi avèk atik yo bezwen ladan, e yo kite tout atik, tout kote ki te mande e patisipasyon popilè yo pou nonmen jij, pou nonmen majistra eksetera, Yo fè e azèk kazèk tout atik ki efektivman pou mennen e e patisipasyon popilè yo, yo pa janm respekte yo e yo chwazi sa pou yo chwazi. Men nou gen dwa di tou an fèt konstitisyon 87 la se youn nan viktwa tou ke e e lit anti-livalyeris la mennen jiskaprezan jounen jodi a, menm lè genyen yon ofansiv k ap fèt pou chanje konstitisyon an, pou fè l tounen yon chifon pou klas dominant lan, pou FMI, Bank Mondyal, eksetera, fè sa yo vle avè l, rantre vin peye peyi a avèk bokou plis fasilite pase jan y ap fè l jounen jodi a. Byen, nou konprann ke gen anpil batay, anpil rezistans pèp ayisyen an nan tout istwa peyi a, w gen enpresyon pèp sa se yon pèp ki fè vi l ap goumen, ap reziste devan opresyon, devan tout fòm deksplwatasyon. E men sa pa anpeche, de 1700, de 1986 a dat, sa bay 38 lane, men sa pa anpeche jounen jodi a nou toujou genyen ebyen yon ansanm rejim ekstrèm dwat, ladwat ekstrèm dwat, ki kontinye ebyen genyen kontwòl pouvwa e kontinye ap piye nan koripsyon, tout kalte bagay nan tèt peyi a. Kisa ki alabaz de sitiyasyon sa a jodi a? Mwen m panse
7 fevriye 86 la, si nou pran l nan dyalektik la, li mennen 2 bagay. Li mennen yon sòt de, m ta di w yon sòt de liberasyon yon kote, men an menm tan tou, li mennen nou nan yon chimen kwochi, li mennen nou nan chimen demokrasi e liberal la. ki fè ke moun yo, popilasyon kwè efektivman kounye a yo lib, popilasyon kwè kounye a yo pa bezwen batay ankò, piske nou gen libète, nou pa gen makout k ap swiv nou, menm lè w ale nan twalèt k ap swiv ou. E yo panse ke moman sa a li enpòtan e bagay sa a li jete, li kase mouvman popilè a. Donk mwen panse ke se dyalektik sa pou nou wè nan 2 faz sa yo, faz kote gen yon liberasyon ke nou pa ka nye e faz an menm tan tou liberasyon sa a mennen nou nan yon fo demokrasi ki kase elan batay popilè a. Newyork, e. E. De 86 jiska 91, gen anpil batay e. E. Ki mennen. E. Lè nou vin rive e. 90, nou vin fè eleksyon, sèl eleksyon kote efektivman se pèp la ki nonmen prezidan, se pa enpeyalis ameriken ki di kiyès ki prezidan, kiyès ki pa prezidan. E. Emp 90 e nou wè eksperyans lan kòman sal fè donk e premyèman yo fon premye tantativ e 5 6 janvye 91 avèk Lafontan pou ta e gade kòman yo te ka dechouke e anvan lèt la pou yo ta dechouke Aristide sa pou yo ta pa menm prete sèman e kòm tantativ sa echwe nou wè sa te vin mennen avèk koudeta militè a donk yo e e pèp la li te vin tèlman dezame politikman li tèlman vin dezame ideyolojikman ki sa fasilite e yon e nan chimen kote nou vini an e lè yo vin pran Aristide e an 91 youn nan pou gwo e pèt nou fè ankò se ke oim òganizasyon e ba imigrasyon eksetera li e bay fasilite pou Gen moun ki pale antre 10,000 e 12,000 militan ki yo ba yo viza eksetera, yo ba yo fasilite pou yo vwayaje. E se pa nenpòt ki moun, yo chwazi de militan kle anndan ki te konn ap, ki te trè aktif eksetera, ki te trè atikile, ki te konprann batay yo t ap mennen an e yo ba yo viza, yo ale. Donk mwen panse sa se yon gwo kou pou lit la Ki fè ke tout travay ke nou tap fè anba pay pandan 10, 15, 20 tan, epi yon sèl kou nou pèdi yon bon valè anndan batay la. Sa vle di ke apati de 2 kou deta 95 kont Aristide la, se prèske rekomanse, nap rekomanse menm travay de konsyantizasyon sa kap fèt. E avèk tout pwoblèm sa ki vin genyen, ki fè ke jounen jodi a, nou vin tonbe nan yon moman kote se. Hillary Clinton se kòman li bon milè ki pou vin di entèl paka nan premye tou se entèl ki pou vin nan dezyèm tou ki vin ban nou Martelly ki vin ban nou Jovenel jiskaske nou tonbe nan sa nou ye jodi a avèk Ariel Henry donk se yon pwosesis pou nou etidye de fason tèt frèt pou nou konprann kote nou fè gang yo e kote nou pèdi yo. E se kote nou pèdi yo pou nou etidye byen pou nou wè kòman efektivman pou nou rive ranmase karaktè nou menm lè nou pap ka retounen nan menm travay de foumen, travay anba tè, anba chal, eksetera. Kote lontan yon militan te konn fè mwen m te konn ap fè, ap soti lakay mwen m ap mache 12, 10, 12 èd tan a pye eksetera. Jounen jodi a moun pa fè yon kilomèt san pa fè l sou motosiklèt. Donk sa vle di ke gen yon lòt kalite kontèks ki la. E se apati de sa ki la jounen jodi a pou nou eseye konprann li, pou nou wè kòman nou ka ranvèse sitiyasyon an. Tankou m di, menm lè nou pa ka retounen menm jan nou te ye anvan an, menm nou pa ka mennen menm kalite batay nou te konn mennen an, men nou ka toujou reprann pou genyen yon. yo kòman dirè yon fraksyon anndan klas popilè a ki konprann lit la e pou ede mouvman espòtalye a paske tankou Lenin di e sa ki enpòtan pou yon pati revolisyonè se pou genyen yon maryaj e sosyalism syantifik la avèk mouvman espòtane mas la se kòman jounen jodi a pou nou rantre nan mitan mas popilè yo pou nou fè sa nou ta rele pou nou kraze zanbri a men se tou pou nou fè moun yo konprann sosyalis santifik la sa sosyalis la ye pou yo konprann lit k ap mennen jounen jodi a se pa yon lit anti gouvènman sèlman se pa yon lit sèlman kont yon grenn moun kont Ariel men se yon lit k ap mennen kont sistèm nan malerezman la ankò Radyo yo, lè w pran de ka eksepsyonèl tankou radyo rezistans ki k ap fè yon lòt travay, men radyo yo an jeneral yo se de radyo, se de jounal ladwat avèk de jounalis ki efektivman pa rantre, pa eseye konprann sa k ap pase a pou jounen jodi a menm Guy Philippe ap pale de revolisyon oh mezanmi, wè donk sa moun yo ap pale men Martelly di chanje sistèm. Avni a pa deja eskriti. Alò ke fè moun yo konprann sistèm ak gouvènman se menm bagay, sistèm e gouvènman ak leta se menm bagay. Donk se tout travay sa ke pou nou rekomanse fè pou moun yo fè diferans lan antre batay konjonktirèl, sa vle di kont moun ki la a e nan ale vini nan dyalektik a batay striktirèl la pou efektivman pou nou chanje kalite sistèm nou genyen, chanje kalite leta sa nou genyen an pou nou genyen yon lòt kalite sosyete kote tout moun ka viv tòmalman, pou moun ka viv e de fason e e kòrèk san ke moun nan pa bezwen pou li e soti e Jan Rabèl pou l vin mete yon lekòl piti de lekòl Pòtoprens. bagay sa yo pou efektivman nou gen yon lòt kalite sosyete. N ap retounen sou ebyen kesyon sistèm nan, puiske nou konnen 86 moun yo te gen revandikasyon pou chanje sistèm, e jodi ankò sa li nan deba, li nan opinyon an, kote popilasyon ap mande chanje leta, chanje sistèm nan. N ap pran poz, n ap retounen. Nou sonje, nou sonje, nou sonje!
Ki sa nou sonje? Nou sonje se ak zam zansèt nou te rache libète yo anba kolon franse. Kantite Ayisyen ki mouri nan batay pou libète ak byennèt. Kantite masak grandon fè sou peyizan toupatou nan peyi a. Nou sonje kantite jounalis ki tonbe pou konviksyon yo. Wi nou sonje valè masak boujwa ak leta sanginè fè sou moun nan katye popilè yo. Nou sonje se yon emisyon k ap mete limyè sou yon seri dat istorik ki make lavi pèp ayisyen an, ki chita sou yon seri evènman enpòtan ki charye yon ansanm valè senbolik, ideyolojik, men sitou politik, nan listwa pèp ayisyen an. Pèp ayisyen nou pap dòmi bliye mannigans fòs fè nwa yo reyalize ki mennen nou la a. Toujou sonje pou n siveye emisyon Nou Sonje sou paj Facebook ak chanèl YouTube Radyo Rezistans lan.
Byen, alò nou konnen n ap reyalize yon emisyon ki chita sou yon dat eksememan enpòtan e nou gen yon envite ki pou nou eksememan enpòtan pa rapò avèk konesans ke li genyen sou dat 7 fevriye an men tou eksperyans ke li genyen sou dat lan. Donk 7 fevriye te gen yon revandikasyon nan lari an kote. mas popilè ayisyen an t ap revandike yon lòt leta, yo t ap mande yon lòt sistèm. Donk, jodi a ankò, nou konnen nan konjonkti ke peyi a ap fè fas jodi a, ebyen popilasyon an pa sispann klewonnen ke yo bezwen yon lòt leta, yo bezwen yon lòt sistèm. Donk, n ap mande avèk Misye Makati, ebyen revandikasyon ke popilasyon an te genyen sou mouvman ebyen 7 fevriye 87 la, E chanje leta, ki sa dwa, ki sa, ebyen, ki dwe fèt jounen jodi a pou rive nan objektif sa a ke popilasyon an pral pousuiv, ki se yon batay kont leta e pou chanje leta, chanje sistèm nan. Wi. Donk, mwen panse ke li enpòtan, se poutèt sa m panse ke travay fòmasyon an li fèt pou l kontinye e pou nou toujou retounen nan lenin ki se E men maryaj e sosyalis syantifik la ak e mouvman espontane mas yo pou moun yo konprann lè yo pale de sistèm se jan peyi a bati a, se jan estrikti peyi a ye a e lè nou pale de leta, Se tout aparèy ki la yo ki pèmèt ke klas dominant yo jounen jodi a jwi sa y ap jwi a pou yo genyen pou y ap eksplwate popilasyon an, pou y ap domine popilasyon an. Donk lè n ap pale de chanje sistèm, nou pa pale de chanje moun, nou pa pale de chanje gouvènman, nou pale de transfòme dayè pou transfòme fò kraze sak la sa vle di ke fòk nou aboli kalite estrikti sa ke nou gen fòk nou aboli kalite mòd fonksyònman e politik sa nou gen an fòk nou aboli fason e klas dominant lan e ape esplwate e popilasyon an fòk nou aboli mòd ekonomik sa ke nou genyen an pou efektivman nou vini avèk yon mòd yon lòt kalite e fason pou peyi a ekonomikman pou peyi a fonksyone pou l vini avèk yon lòt fason pou politik sa a li mare ak ekonomi peyi a e mare tou a bezwen majorite moun anndan popilasyon donk pou nou menm chanje sistèm nan vle di chanje kalite leta sa a ki la a leta klas dominant lan leta ki la Pou pwoteje enterè Cathomèt lan, an nou pran egzanp Jovenel te fè lè li te fè APED kado konbyen kare, 8000 ekta tè pou misye al plante l bagay ki pa gen oken rapò a bezwen reyèl popilasyon an. Donk pou montre w ke leta sa w konn genyen an se yon leta ki osèvis klas k ap domine yo. Donk nou menm, nou menm, 7 fevriye, lit la, tankou m te di, anvan 7 fevriye, tout moun yo se batay yo t ap batay pou yon lòt kalite Leta. E se sa enperyalis ameriken an konprann, se sa klas dominan an konprann, ki fè ke yo. Voup nou leve maten se pa nou menm ki batay ki pran pouvwa nou e se yo menm ki pran pouvwa a e yo kontinye e menm Divalyeris la san nou Jean Claude yo kontinye menm Divalyeris la san nou François Duvalier ki mennen nou la jounen jodi a. Donk nou menm nou panse ke li enpòtan pou e fò nou ensiste sou sa pou nou fè travay e fòmasyon militan yo pou nou fè travay pou nou estriktire pati politik revolisyonè yo pou efektivman ki genyen kòm tach, ki genyen kòm devwa pou fè edikasyon politik, ideyolojik mas popilè yo pou yo konprann lè yon nenpòt ki eleman ap pale de chanje sistèm pou yo konprann ke se twonpe y ap twonpe yo, pou yo konprann se volontèman y ap kreye konfizyon nan tèt yo Pou yo pa konprann reyèlman sa sistèm nan ye, pou reyèlman yo pa konprann ki kalite leta w genyen pou fè yo konprann ke chak fwa w chanje yon gouvènman se kòmsi se leta w chanje alò ke depi 1880 jis jounen jodi a nou pa ka fin konte konbyen, nou pa fin sonje konbyen gouvènman ki pase anndan peyi a e poutan nou toujou genyen menm leta ki te la depi 1804 la jiska jounen jodi a. Donk chanje leta a se yon travay an pwofondè ki pou fèt nan yon lit estriktirèl e ki marye a yon lit konjonktirèl, efektivman, pou nou gen yon lòt kalite Leta ak yon lòt kalite pouvwa politik pou mete osèvis majorite moun anndan pepe a. E sèl solisyon an, sistèm kapitalis la pa ka bay li, se sosyalis la sèlman ki ka bay li. Sa vle di ke se yon sistèm kote k ap batay kont eksplwatasyon, sistèm kap batay kont dominasyon pou efektivman pou moun travayè yo rejwi tout fòs travay yo olye pou yal vann kouraj yo bay yon patwon kapitalis ki nan menm isi menm se pa menm yo pa menm peye yo kantite e fòs travay yo yo devlope pandan jounen an, yo peye yo mwens pase kantite fòs travay yo devlope jounen jodi a, jounen jodi a, donk se yon sur-eksplwatasyon, donk pou nou fini avèk eksplwatasyon, fini avèk dominasyon, pou efektivman sosyalis la, ki se remèd kapitalis la, pou yon lòt kalite sosyete, avèk mas popilè yo genyen sa nou rele yon demokrasi patisipativ pou se yo menm ki lonmen pouvwa yo e se yo menm ki revoke moun yo mete nan tèt yo depi moun yo pa respekte sa yo te sa yo dwe fè yo pou kontrèman a jounen jodi a. Nou gen de depite, nou gen de senatè, nou gen prezidan, nou wè yo, chak fwa gen eleksyon, depi kanpay elektoral fini, nou pa janm wè yo ankò, e lè yo rive, se pwòp pwoblèm pa yo y al rezoud, pandan ke y ap rezoud pwoblèm klas dominant lan. Donk nou menm se kont sa nou vle batay pou efektivman lit 7 fevriye a, li pa pèdi, li nou fè yon gwo pa, piske li pèmèt ke nou. ka genyen yon sèten sikilasyon, li pèmèt nou genyen dwa bouch nou, li pèmèt nou ka esplike yon ti pe plis mas popilè yo sa kòman sitiyasyon nou ye, menm lè Case Dominica li menm menm li pap rete gade, l ap mete tout kalite klou, l ap mete tout kalite pikan kwenna. nan mitan nou de fason ke pou nou pa janm rive efektivman ranmase e travay ke nou fè a. Donk se pa yon aza ki fè ke eleksyon ap fèt kote si nou pran jounen jodi a chak kon gen eleksyon pèp la konprann yon bagay yo mete yon lòt bagay anplis pou toujou mete pèp la deyò. Si nou pran dènye eleksyon ki te fèt la non sèlman yo mande yon pil lajan Pou moun ka enskri, nou mande pou moun kandida fò l gen byen, fò l gen sesi, gen sela. Donk sa vle di deja yo mete majorite moun deyò anndan sistèm elektoral la. E yo mande kounye a fò moun al enskri sou entènèt eksetera. Donk chak kon genyen yon ti mouvman popilè ki fèt, chak kon klas dominant lan li menm li vini avèk yon lòt. e obstak li vin avèk yon lòt pikan kwenn nan poul toujou mete mas la deyò e ki fè ke moun yo vin rive menm nan yon nivo kote yal vote pou mil goud. Byen.
Alò nou ap avanse nan liy dwat pou nou fini avèk entèvyou an men sak enpòtan se ke jodi a e nou konprann a pati de deskripsyon ke w fè la, apwòch ke w sot fè la ki montre klèman remèd kapitalis lan se sosyalis lan. Donk se rive vè yon sosyete kote chak moun enpòtan e jan prensip lan di li. Lè w nan yon sosyete kote si gen pou yonn, dwe gen pou de, e si gen pou yonn, dwe gen pou tout. Donk, lojik sa nou kwè se la ke nou bezwen rive, e sa, ebyen, mande tout yon sinèji, tout yon ansanm fòs. Se klè ke nou fikse objektif lan, men si nou ta vle site Lenine, que faire pa rapò avèk mas popilè an e lagòch ayisyèn nan, ki responsablite ke yo ta gen pou rive veritableman aboutir a objektif sa jodi a? Bon mwen panse ke premye bagay pou nou fè se kontinye travay fòmasyon, travay foumi nan mitan mas yo, sa li endispansab pou moun yo, pou nou toujou rete nan vizyon Lenine nan, pou moun yo konprann sa sosyalis la ye a. Lòt travay pou nou fè se rive la inifikasyon la goch ki diferan de kole e kole pyese. Se pa vle di ke depi w di w la goch epi nou mete w ansanm. Se pou goch revolisyonè yo ki genyen menm vizyon an, ki genyen menm liy ideyolojik la, rive a yon sèten moman yo mete tèt ansanm, yo fè tankou kanmarad Puda, Pati Lifye dè Demokrat Ayisyen, Avèk PEP, Pati Antant Popilè, te refè, yo te vin kreye Pati Inifye Kominis Ayisyen, yo vin fè pich. Mwen panse se nan menm lit sa pou mouvman revolisyonè a ale, pou efektivman nou menm ki nan dwat revolisyonè a, pou tout òganizasyon dit ki nan vizyon ideyolojik sa a, pou yo fè inifikasyon, pou nou pa konfonn inifikasyon avèk alyans, ni pou nou pa konfonn inifikasyon ak kole pyese. Se pa yon adisyon aritmetik 1 e 1 fè 1 e ki fè 2, men se efektivman nou tèlman sanble, diferans yo tèlman piti ke nou pa wè okenn rezon pou nou pa rive mete kanpe yon aparèy ideyolojik klè, pwisan ki rantre anndan mas la pou mennen lit revolisyonè a nan chimen sosyalis la ki se sèl kote pou efektivman tout moun rive viv byen anndan peyi a menm lè nou konnen tout pikan konnya klas dominant la ap toujou mete, nou konnen tout kouvè konnya enperyalis la ap toujou mete pou anpeche lit la vanse. Gade jounen jodi a e jiskaprezan apre tout tan sa a Venezuela e PSUV Venezuela. Pou li menm, li nan pouvwa, men li pa ko genyen pouvwa. Paske, tankou Lenin te di, gen yon diferans antre lè w rive nan pouvwa avèk pran pouvwa. Yo anndan pouvwa, men yo pa ko pran pouvwa. Donk, se pou nou batay pou efektivman pou fè premye pa a, pou nou rive nan pouvwa a, e pandan nou rive nan pouvwa a, pou nou konstwi tout mouvman sosyalis la pou efektivman nou rive pran pouvwa a, pou nou chanje reyèlman, transfòme radikalman Kalite sosyete e miwo miba sa pou nou vin yon sosyete kote tout moun ka viv tankou moun.
Byen, alò zanmi oditè, n ap souliyen pou ou, alò zanmi entènot, nou t ap resevwa nan kad emisyon jodi a, ebyen Mesye Marc Arthur Fils-Aimé, se pòt, se Sekretè Jeneral Pati Rasin Kò Pèp la ki s on pati Sosyalis Revolisyonè, yon pati mouvman ki pran de angajman, ebyen travay bò kote mas popilè yo, bò kote òganizasyon de mas anndan sosyete a pou wè nan ki mezi yo kapab chanje ebyen estrikti sosyal lan, chanje leta e chanje sistèm nan. Donk, nou rive nan liy dwat pou nou fini avèk emisyon an. N ap mande avèk Mesye Makati si gen yon dènye E mi yon mo li ta plase nan kad emisyon jodi a, nou ta pran akòde li privilèj, e byen di de twa mo pou nou fini. Bon, dènye mo a m ta di an m panse se genyen konfizyon sa a ke yo lage nan lari a. Sistèm nan avèk Ariel, li tèlman rive nan yon pourisman ki fè ke mas popilè yo, yo swaf. Yo swaf yo menm rive akeyi yon trafikan dwòg, yo menm rive. e akeyi yon moun ki sot nan prizon e ki te rekonèt li koupab pou sa yo te repwoche l kòm moun ki te nan blanchiman lajan e pou moun sa yo kòmanse ap swiv Guy Philippe. Pou misye ap pale de revolisyon e anpil moun efektivman kwè nan yo tèlman anvi chanjman an yo panse ke kòm Guy Philippe te fè sa l te fè avèk 184 an 2004 la gwoup 184 an 2004 la pou yo te pèmèt koudeta kont Aristide la donk yo panse ke misye ka fè menm kalite bagay la ankò donk ki fè ke Jounen jodi a mwen panse yon tach nou genyen pou nou fè se retire nou nan konfizyon pou nou konprann ke se 2 zèl nan menm zwazo a ki phtk avèk Guy Philippe, phtk avèk Ariel Henry, Martelly etc. Ki k ap batay pou pouvwa. Donk pou nou pa rantre anndan kalite batay sa menm lè li enpòtan pou nou menm revolisyonè nou sezi. Ki kontradiksyon lang ak dan ki genyen nan mitan yo pou nou wè kòman nou ka fofile pou efektivman nou ka pote pyo pa nou, nou ka pote e kòman di patisyon pa nou nan sa k ap fèt la san ke nou pa al ni nen Ariel ni nan Guy Philippe piske pou nou menm se menm zwazo yo ki genyen de zèl k ap batay ansanm. Pou pouvwa. Donk mwen se sa m ta swete pou nou menm militan revolisyoner yo rive konprann pou nou pa tonbe nan pyèj sa e rede le plis posib tout kote nou ka fè nou kapab pou nou anpeche pou nou patisipe pou nou e kòman dirèj e e ede moun yo konprann pou yo pa rantre nan konfizyon Guy Philippe avèk e e e avèk e Ariel pou nou kòmanse kontinye konstwi pwòp otonomi politik ak ideyolojik nou. Byen zanmi oditè, oditris, entènot Radyo Rezistans, nou te kontan vrèman pase moman sa avèk ou. Donk pa bliye pou te pote emisyon sa pou ou. Se te Edwaldo Yilema Edouard, Erezima Emanyèl dèyè kamera, e Rozmon Lwi te nan mikwo a pou sèvi ou. Donk nou te vrèman kontan reponn prezan jodi a ankò pou te sèvi ou. E n espere. Se pap dènyè fwa, n ap toujou gen opòtinite boukante lapawòl, reflechi sou yon ansanm dat ke nou pa gen dwa janm, ebyen, pase akote de yo. Lè nou bezwen konprann tèt nou, lè nou bezwen konprann, ebyen, dinamik mond lan ap evolye la, ebyen, fòk nou eseye konprann evenman k ap pase deyò sèt, pou nou konprann tèt nou nan reyalite ke n ap evolye isi an Ayiti. Donk, e sa k fè li te enpòtan pou nou te fè rale sa a ke nou sot fè sou dat 7 fevriye an, ke nou genyen ki sanse nan dan l la a, E ki de fèt gen yon pakèt kontradiksyon, gen yon pakèt pawòl k ap pale, men nou menm kòm moun ki swa reklame nou de pwogresis e moun ki nan liy pou chanjman radikal sosyete a, nou dwe sitou toujou ede konprann ebyen sa n ap viv chak jou yo e pou nou konnen ki meyè pozisyon nou dwe pran nan sa k ap evolye, nan sa n ap evolye ladann nan. Donk, nou te vrèman kontan la a. Randevou kase pou yon lòt edisyon